Ankò yn fwa nou retrouve ou devan video sa e se yon plezi pou nou pase avèk ou kelke minit ap trete tèm sa lè ou desann kay moun lè moun ap ba ou ospitalite e nou pral wè kòman ou dwe konpòtew lè ou desann kay moun. Nou prale ba ou kelke konsèy, paske nou konnen ke sa rive tout moun ke yon jou ou lòt ou bezwen desann kay yon moun, e nou pral wè de rezon ki fè ke nou bezwen desann kay moun e kòman nou dwe konpòte nou. Anben, nou genyen plizyè rezon Pafwa se pa nou menm k al desann kay moun nan, se pitit nou k al desann kay yon fanmi ou kay yon zanmi pou kesyon lekòl. Alò sa se pa yon ospitalite nou ta ka di de kout dire, se yon ospitalite de long dire paske timoun nan oubyen jèn jan an ki nan inivèsite a oubyen ki nan lekòl la, ebyen li ap fè petètre. 3 mwa ou 4 mwa e answit lal fè vakans si se nan pwovens paran l ye e answit lap tounen ankò se kòmsi m ta ka di w li pase plis tan lakay moun nan ke lakay paran l donk se ta yon dezyèm demè ke kay sa ye pou li men il demeure kanmenm se yon ospitalite. Paske se li pa menm jan pou wè pitit moun nan ki nan kay la, kay manman l ak papa l. Donk li sou nou ta ka di ribrik ospitalite. Gen de fwa tou nou al kay moun pou n al kay doktè. Sa se yon kout dire ke n ap rete kay moun nan. Nou. pral rete la pou nou e pou yon vizit doktè, 2 vizit pou nou fè des egzamen e answit pou nal nan peyi nou pou nal lakay nou. Nou kapab tou bezwen ospitalite lè nou vwayaje nan peyi etranje. Se pa lakay nou, nou pa pral nan yon kay pou nou e fè kelke jou de vakans. Sa rive wi, sa rive gen kote ki lwe moun kay pou yon mwa, pou 15 jours Yo kite kay yo, yo gen kay, y al lòt kote, yo kite kay yo genyen an, alò yo ka al fè vakans pa yo. Epi kay yo, yo lwe moun k ap vini nan peyi yo, k ap vin fè kèlke jou. Sa rive. Men lepli souvan, nou al kay yon zanmi nou, oubyen yon paran nou, ou ankò n a al nan otèl. Men de tout fason, se pa tout moun ki kapab peye le privilèj de peye yon otèl. Wè, byen ke al nan otèl la li gen anpil enpòtans tou, kote w gen endepandans ou, ou pa jennen moun, ou menm ou pi alèz tou. Ou rantre lè w vle, en, ou sòti lè w vle, ou dòmi lè w vle, lè ou nan otèl. Men, sa koute. Ou blije mete lajan deyò pou sa. Bon, alò, nou kapab al nan peyi etranje pa sèlman pou vakans tou, pou des études, swa pou nou, swa pou pitit nou, e a se moman la, ou desann kay yon moun, pitit ou desann kay yon matant, kay yon tonton, kay yon kouzin, e pafwa se kay yon zanmi. Ce qui veut dire que li enpòtan pou nou genyen yon konpòteman oubyen des connaissances ki pou di nou ki konpòteman nou dwe adopte lè sa rive ke nou bezwen al desann kay yon moun. Euh, se. pa, nou ta ka di son deranjman li ye kanmenm. Il est vrai ke moun ke w resevwa a, ki resevwa w la, li toujou montre w ke li trè kontan ke w lakay li etc. Men ou deranje l kanmenm. Ou se yon, yon, yon kò etranje, alò lè m di kò etranje a, lè m panse a fanmi an, manman, papa, pitit ki t ap viv epi yon lòt moun la. Lòt moun sa, se ta yon kò etranje ki vini. ki merite atansyon, ki merite ke yo pran swen ou kanmenm. Jodi a nou pap pale pou moun kap resevwa non, nan lòt videyo nan pale konpòteman pou moun kap resevwa, men jodi a nap pale de konpòteman moun kap rese, kap jwenn ospitalite a, moun ki vini fè la desant kay moun. Bon alò, se yon bagay nou di ki repete Souvan, depi le bon dè mòn, moun al desann kay moun, donk nou dwe konnen kòman nou dwe konpòte nou pou nou bay moun nan le mwen de pwoblèm posib, pou nou deranje l le mwens ke posib, pou nou, nou ta ka di, pa rann sejou nou an yon kalamite pou moun k ap resevwa nou an. N ap pale pou kout dire, n ap pale pou long dire. Lè ou al kay yon moun, genyen moun nan deja gen yon mòd de vi etabli. Li genyen pa egzanp lè pou l manje, li genyen lè pou l dòmi, li genyen lè pou l repoze nan lajounen, li genyen lè pou l an entimite avèk mari l ou madanm li. Donk alò ou menm ki vin lakay moun nan, Si w ap manje avèk moun yo, se pou w la alè. Paske nan yon fanmiy ki byen òdone, yon fanmiy ki byen òganize, tout moun manje ansanm sou yon tab. Gen yon lè presi pou vini. Gen yon lè pou yo lave asyèt. Lè pa egzanp ou rete nan chanm ou, ou pa vin manje, oubyen ou te sòti ou pa vini, asyèt ou a rete ak manje ou, ebyen kounye a la ou pral fè moun nan Tounen sou afè lave asyèt ankò. Donk gen de fwa moun al nan retrèt e si yo pa vin manje a lè, ebyen yo pa gen manje ankò non. Paske moun k ap fè lave asyèt ki la pou sa, li gen pou l al lakay li. Se konsa nan lopital, pa menm di sere manje sa a pou mwen pita m'a manje l non lè yo pot manje ba ou nan chanm ou. Paske moun k'ap fè travay sa a ebyen gon lè pou li retire asyèt, lave asyèt epi al lakay li. Bon alò, moun ki resevwa w la li gon lè pou l dòmi, E se sûrement l ap di w sa, men a ki lè nou rantre, men a ki lè nou fèmen pòt nou. Donk ou menm k ap sòti, fò w rantre a lè pou ou pa deranje moun nan pou l oblije ap leve vin louvri pòt pou ou. Sa se yon gwo deranjman. Moun nan p ap apresye sa ditou ke w ap frape pòt pandan l ap dòmi pou w rantre. Donk fò respekte orè dòmi kay la. Gen de moun pou rezoud pwoblèm nan, yo konn bay moun nan yon kle. Bon, alò, de tout fason, li ta pi bon ke w rantre nan lè ke moun yo bezwen dòmi an. Lòt bagay ankò ki genyen nan afè desann kay moun, fò ou pa mennen pakèt zanmi kay moun nan. Ou mennen tout kalite zanmi k ap pale fò, k ap manyen bagay kay moun yo, k ap al ouvri radyo yo, e ou menm tou pa dwe al ouvri aparèy moun yo a nenpòt kèl lè, ouvri televizyon, ouvri radyo, ok, okipe ou de kòmsi a pral sou òdinatè moun nan, tann ke moun nan mete ou alèz pou l ke ou mèt sèvi sou òdinatè a si w vle. E aparèy radyo sa ou kapab louvri l. Men de tout fason, genyen tou bwi lè w ap ouvri radyo a, lè w ap ouvri televizyon an, fò w konnen ke w pa lakay ou sa kapab kontrarye moun. E apèl telefonik se yon bagay ki fè yo pale moun mal anpil, sitou lè moun vwayaje nan peyi etranje, y ap sèvi ak telefòn lakay moun nan, e telefòn nan ap fè bil pou yo. Sa sa vle di? Enben y ap voye yon fakti byen elve ke moun nan li menm li kite pou ou paske li te pale nan telefòn avèk anpil moun. Alò sa se yon, nou ta ka di, yon mankman trè trè trè grav pou ou non sèlman yo baw ospitalite men vwala ke ou fè moun ap depanse lajan dèyè ou genyen anpil lòt bagay ankò se fè obsèvasyon a sèvant moun nan ou pa gen dwa sa ou pa gen dwa ap bay bèt moun nan kou M ap ba nou yon ti istwa, yon anekdòt. Gen yon Ayisyen ki t al kay yon Ameriken, se se de pastè, epi lè l ap rantre nan kay la, chyen moun nan vin ap jape pastè Ayisyen an, l ap kouri dèyè pastè Ayisyen an pou jape l, pastè a bay chyen an yon kout pye. Alò, pou Ayisyen yo te kab wè se pa anyen sa pou bay yon chen yon kout pye. Ebyen, ou konn ki sa pastè a te di mesye a? Li di, Pastè entèl, il faut ceder la place à mon chien. An bon kreyòl, sa vle di chen an lakay li. Si w pa aksepte chen an jape w, bay chen an plas li. Pa rantre nan kay la se kay chen an ye. Bon alò sa se yon gwo malonèt, yon gwo desepsyon. Nou wè anpil kilti rantre nan sa tou. Paske anpil nan nou nou maltrete bèt, nou bay bèt kou. M pa konnen si chen an t ap vin mòde pastè a non. Ke se te yon lejitime defans, kòm yo konn di, m pa konnen. Men, m pa kwè pastè blan an ta ka di lòt la sa si l te konnen chen an ap mòde moun. Petèt li ta mare chen nan e si l te konnen l ap mòde moun. Bon, alò, lè nou desann kay moun nan, respekte bèt kay moun nan, respekte moun k ap travay kay moun nan e pa rantre nan bay pitit moun nan lòd. Pa rantre nan bay pitit moun nan lòd, nan vin rantre nan kòmsikwa w ap fè edikasyon pitit moun yo. W ap trè malveni e y ap fò malonèt. Respekte entimite moun yo. Mesye ak madanm, pa al kache dèyè pòt pou tande ki sa y ap di. Pa ap frape pou yo louvri pou ou a nenpòt kèl lè pou vin di nenpòt pawòl alò ke moun yo nan entimite yo. Se trè trè trè trè movè konpòtman sa, sa ap fè ke yo pa anvi bo la desann. Pou moun ki desann kay moun pou anpil tan, se kòm si se kay moun nan li ye, ok, se la l abite, fò w konn rann sèvis, ou pa bezwen yo mande w e fè sa, fè sa, ou konnen moun nan l ap achte dlo, ou konprann, di ban m al pran dlo a pou ou, Gen moun ki gen vwati yo desann kay moun yo pap fè anyen pou moun nan yo pap pral plen galon dlo pou moun nan yo pap pral mande moun nan pou yal fè yon makèt pou li yo dayè yap itilize manje anndan frijidè moun nan pafwa pafwa yo pa bay 5 kòb non Epi yo pap janm al fè yon mankèt, yo pap janm yon lè wetire menm asyèt sou tab ke yo fin manje, yo si yo jete yon dlo atè nan twalèt se yo menm moun ki pou vin siye l pou yo, yo pap fè l. Donk ou desann kay yon moun se kòmsi ke se ta dezyèm demè ou, se pou reyèlman montre ke se kay ou e san ke yo pa mande w sèvis Ou kapab pran timoun, gade timoun pou moun yo, si yo pa la, pitit yo, ou kapab montre yo leson yo, fè ti travay avèk yo. E si yon bagay manke nan kay la, ou kapab pote l vini, nèspa? Ou kapab mande, ban m fè sa pou ou, y a di w non mèsi, nou te prevwa pou nou fè l tèl jan. Men pa rete endiferan kòmkwa ou vin pran, ou vin jwi, ou vin eksplwate san ke ou menm ou pa gen anyen w ap bay kòm sèvis. Donk yo pap swete w tounen nan kay sa a ankò. Ou vini yon chaj pou moun nan. Ou vini yon moun ki anbetan pou moun nan. Pa mande moun nan prete kòb tout tan si w pa reyèlman nan gran bezwen e si w pa santi w kapab. E dan la mezi ke w ap rete lontan e nan kay moun nan eseye l e se pou ou rantre petetre e menm si yo ta di w yap di w non wi men se pou ou mande pou fon kontribisyon sitou son moun kap travay sitou son moun kap travay menm si se kay matant ou te ye ou te kay grann ou kelkeswa lyen de parante a se pou w kontribye nan kay la e pa bliye lè w kite kay la ou menm ki de pasaj se pou ou Ekri moun nan. Kounye a moun pa ekri lèt ankò pou voye di l kòman kote kontan sejou w la. E ou kapab voye yon kat e lè w vwayaje. Ou kapab telefone, ou kapab voye yon kouryèl bay moun nan. E pi ou kapab voye flè pou w fè moun nan konnen kout sejou w ke w te fè lakay li a se yon bagay ki te fè w plezi anpil, ke w te apresye sa, ou te kontan. E konsa ou menm ou pa jès sa a, moun nan reyèlman ap wè ke w se w moun ki merite lè w bezwen ankò kote pou rete pou yo ba ou la desant. Donk alò se konsa lavi a ye, nou Abraham te resevwa de zanj lakay li, ebyen ou menm konpòte w an zanj, nèspa? Konpòte w an zanj lè w kay yon moun, sètadi pou reyèlman gen yon bon konpòteman. Se te avèk anpil plezi nou te pase moman sa avèk ou. Nou swete ke li te menm jan pou ou tou. Si wi, ban nou yon abònman, ban nou yon like, pataje videyo a avèk lòt moun, e si. Ou vle fè de kòmantè, nou tout afè dispoze, nèspa, pou nou tande kòmantè ou yo e reponn yo. A la pwochèn pou yon lòt Pawòl pou w viv pi byen.